Ki nan ki dans nou pral mete moun nan sendomeng wi gen anpil timoun gen anpil mezanmi anpil ayisyen nan sendomeng nan ki kouri nou pral mete nou la wi Hello hello coucou mes amours kòman nou ye cheri m yo benediksyon avèk nou tout byenvni ankò sou chanèl Michelle officiel la humm jodi an la mwen vini avèk yon lòt videyo cheri m yo Nou pral fon ti pale li yon yon bri m tande kap mache sou net la so kote nou menm ayisyen di 17 oktob nap leve nan bouda dominiken ayisyen kap viv ayiti yo ap leve nan bouda dominiken kap viv ayiti yo pou ya pou yo tiye yo koz um de sa kap pase nan sendomeng lan mwen te tande rimè sa. Mwen te tande l so m pa t pran sa oserye. Pou ki rezon? M pa panse ke yon Ayisyen, yon Ayisyen ki se Ayisyen ki tèm, ki gen bon sans li, te ka imajine yon bagay konsa. Pou mwen, lè m tande l, m panse sou kòm si yon bagay yo pale konsa, kòm nou toujou ap ranse sou entènèt la. Moun nan gen dwa gen nèt, li pa gen anyen l ap fè epi li, l ap ranse. Se lè m gade. M wè bagay sa fon vakam jiskaprezan gen moun m wè ki antre ap pale sou dosye sa m di a sa pa yon jwèt kounya m di a te m leve m fon videyo pou m fon ti pale tou si nou tout leve vwa nou ansanm na petèt na gon ti konsyans mezanmi ann pale nap imajine nou pou n di konsa. Nou pral tiye depi se dominiken kap viv an ayiti paske jan yap fonksyone avèk ayisyen nan sendomeng premyèman pou ki rezon humm pou ki rezon kesyon map poze nou eske se dominiken ki koz peyi nou nan eta sa eske se dominiken ki nan gè ansanm avèk nou, ki detui, ki kraze yon peyi konsa, ki preske fèl tounen yon dezè. Eske se dominiken ki fè ke nou pa ka viv nan pwòp peyi nou? Eske se dominiken ki fè depi yo pale nou de Ayiti menm nan dòmi depi nou wè pa egzanp si Bondye ta ba nou opòtinite oubyen Nou ta kite Ayiti, nou konn wè nan kòm si nap dòmi nou wè nou ap viv Ayiti, menm nan rèv nou wè Ayiti, kè nou sote, nou konn priye sou dòmi an, nou chase rèv la. Mezanmi, yon Ayisyen ki gen bon konsyans, ki gen bon sans mezanmi, tèt li dwat, m pa kwè l te ka fè yon panse konsa. Premyèman, Nou toujou ap tande e nou toujou ap wè nan nouvèl, nan videyo mezanmi. Lè yon ayisyen tiye yon grenn dominiken, nou wè valè inosan mezanmi. M ap di sa la, bagay la ap manje m nan lestomak mwen. Ki tiye yon grenn ayisyen e nou wè valè inosan ki konn mouri nan plas grenn dominiken sa. Kounye a pou nou ta di m konsa nou ta leve gè. kont dominiken pou tout ayisyen ki ap viv nan sendomeng la se sa nou wè ki solisyon an pou ki nou pa di nap pran konsyans nap pran ti konsyans pou n di a te n kanpe de sa nap fè yo e pou nou fon chanjman nan peyi a nou panse menm ke ayiti poko gen anyen k fèt la depi ta gen kòm si yon ti trankilite pa gen de afè kidnape moun. Tiye moun humm pa gen bagay sa yo nou panse pa gen ayisyen kap oblije al ayiti menm ke yo grangou hein se pa e pa sa ki meyè solisyon an non lè nou fè sa la se plis pwoblèm nou ogmante wi mwen menm sam panse mwen menm lèm byen panse mwen menm mwen di se tout ayisyen nou bezwen tiye. Paske nou pa e pa byen nou bezwen pou nou vre. Sa vle di nou bezwen detui. Tankou jan n ap tiye yo an Ayiti la, nou wè sa pa sifi. Nou fè Ayisyen ap vòltije kite peyi yo. Sa ki pase pa Meksik, sa ki sa ki ale e Meksik, sa ki al nan kòm si lòt kote genyen tou ki kon ki arive pèdi lavi yo. Nou wè sa pa ase. Nou di a te n fon jan te n leve yon bagay pou nou fè dominiken ede nou tiye ayisyen humm si nou di kounya la nap leve nan bouda ayisyen e nan bouda dominiken yo ka pran elikoptè yo oubyen dominiken yo pou ti ti dominik pou ti kantite dominiken ki ayiti la yo ka gentan chape poul yo men nou menm valè ayisyen ki sendomeng la ou ki malere malerèz ki vin chèche lavi timoun kòm granmoun nou tap mechan anpil anpil anpil mezanmi. Mezanmi fè video sa mache tanpri tanpri tanpri tanpri tanpri tanpri mezanmi ou menm ki gade video sa si w ta gen si w te gen ide a pou te patisipe nan bagay sa mezanmi leve met tèt ansanm mezanmi di non non non paske sa pa yon bon ide sa pou nou panse se chanjman peyi nou okontrè mwen menm m pa wè ki pwoblèm ki sa dominiken gen avèk nou okontrè si y ap depòte nou nan peyi nou. Se paske yo di nou al lakay nou. Sispann met espwa nou lòt kote. Hein! Al lakay nou. Se nou k pou chanje peyi nou. Se tèt ansanm pou nou genyen. Sispann tiye youn ak lòt. Sispann rayi sa. Sispann rayi moun pou sa yo posede. Ou gen dwa annik yon moun sou nèt la la a, ou pa konn moun nan ni an pent ni an penti, ou gen tan rayi l pou l mouri. Se tout bagay sa yo pou nou met lakay nou, renmen pwòch nou. Se menm nou menm ki kraze yon peyi. Ann sispann lage chay sou moun. Epi nou chita nou detui yon peyi konsa en. Epi kisa nou mete nan tèt nou? Lòt nasyon pou ki ede nou. Sa fè wont mezanmi. Sa fè wont. Mezanmi, avèk ide sa nou gen an mezanmi. Stop. Stop mezanmi. Stop. Nou pa fon ti panse? Hein? Nou pa pran yon ti tan pou nou panse menm? Yon ide nan monte nan tèt nou, sa vle di, Shit man! Nou konn ki moun n ap met an danje kounye a? Nou mete m an danje, nou mete pitit mwen an danje, nou mete lòt moun an danje, pitit lòt an danje. Nou vin fè yo, nou bon nou p ap ka soti menm menm. Kounye a se kay an kay, wadèvè kote Ayisyen an ye a yo pral antre pran. Wap imajine mezanmi, kounya la kèk grenn dominiken ki te gen yon ti kè, nou pral fè yo kriminèl tou, paske gen dominiken, anpil dominiken nou wè, ki yon ti jan avèk ayisyen, pou ki rezon? Se paske gen kèk dominiken ki gen fanmi yo an Ayiti e ki konn al e ki konn ale an Ayi e ki konn ale Ayiti, wap imajine ou menm ou gen yon fanmi w. Ou konnen yon peyi ou tande yo tiye moun sa a en ou pral ou pral ou pral gade moun sa ou pral griyen dan avèk yo en ou panse si yon dominiken ki konn ap bay blag ki konn ap griyen dan ansanm avèk mwen ki konn ap banm èd li nou ta tiye yon fanmi yon moun pwòch li en ta gade se pwòp nasyon pa renmen pou kèzou san moun nan pa fè nou anyen nou panse moun sa pral nan dan griyen dan avèm toujou en. Epi nap di nou entelijan? Eh yon mit nou mete nan tèt nou nap di se nou ki ki nou gen lespri? Eh nou panse nou pi entelijan o mond e nou pi epi lespri nou nou kokobe sèl sak nan tèt nou se fè krim? Se sak meyè solisyon an? Tiye tiye tiye? Pa gen yon lòt bagay nou ka panse. E lè nou fin tiye dominiken? Lè nou pa jwenn dominiken pou nou tiye, ki sa nou pral fè? Hum? Ki sa nou pral fè? Nou pran yon peyi, nou detui yon peyi konsa? Nou detui yon peyi, se pa lòt nasyon, mezanmi, tout an m ap di yon sèl bagay, epi tout moun ap di, tout lòt nasyon ap di yon sèl bagay, se pa lòt nasyon ki antre nan peyi an, se menm nou menm, menm nou menm E anplis lè nou fin fè tenten nou ankò, nou pran yo, nou pataje yo sou rezo sosyo pou tout mond la ap gade bèl bagay nou fè a. Sa vle di son bèl bagay li ye. Nou kontan. Kòman, kòman pou nou ta vle yo pran nou mezanmi? Kòman pou nou ta vle yo gade nou? N ap gade mezanmi. Lè w al lopital, mwen menm m konn al lopital. Premye pitit mwen lè m al akouche, Kevin, m t ap swiv nan yon klinik. Apre. M te konn wè yon bagay e kòmsi lonbrik la ki te pase nan kou Kevin, klinik lan te refere m nan yon lopital e leta, yon gwo gwo lopital. Lè m ale yo pran swen m byen byen byen rapid. Paske fanm ansent kit ou te ayisyen, kit ou te dominiken yo ba w menm tretman an. Yo pran swen ou menm jan. Kounye a m di a, m pa wè pou ki rezon m pral, m ap swiv nan yon klinik gade sa k rive m. E lè bagay lan fin rive m nan kote yo refere m nan yon lopital leta. M di a, pito m fin swiv la, epi m ap tou akouche la. M pa bezwen al peye pil kòb al akouche nan klinik. Lè m al akouche nan sal la, si w jwenn 10 moun Se 3 dominiken 7 ayisyen wi en nap imajine nou si sete nan peyi nou nou tap dakò tout bagay sa yo nou anpil vre isit paske se se komsi se se la ki pre nou pou jan peyi nou ye kote nou kouri se la nou vin kouri lage kò nou nou anpil. Ou ta, ou ta, ou ta, nou ta wè Ayiti, Dominiken ranpli Ayiti konsa. Dominiken vin plis ke Ayi, ke Ayisyen. Nou t ap aji pi mal. Gade sa nou gen tan met nan tèt nou. Tiye Dominiken. Moun yo gen dwa pa vle wè n, pa vle nou nan peyi yo. Se peyi yo e pou yo l ye. Nenpòt sa n ap di yo. Oh se di se dat se isla yo se di non se peyi yo yo e peyi an ye yo gen dwa pa vle nou yo pa vle moun ilegal nan peyi yo pa ilegal yo gen dwa pa vle yo pa vle pa vle nou nan peyi yo men sa nap fè nap di konsa a kòm dominiken pa vle nou nan peyi pa vle ayisyen nan peyi yo tenn fon jan poun met tèt ansanm poun sispann rayi youn ak lòt poun sispann tiye youn lòt pou anyen paske gen anpil inosan nap tiye an ayiti moun yo pa gen anyen avè nou sispann detwi antre nou menm. Se sa pou nou mete nan tèt nou, ann fon chanjman nan peyi a, ann plante, sa k pral andeyò al andeyò, pwòpte lari an, se sa pou nou met nan tèt nou, en, nou panse tiye dominiken yo se sa k solisyon an, e lòt peyi yo lè yo fin tande nouvèl sa a kòman y ap gade nou? Eh mezanmi pran konsyans non. Pa kite moun pran tèt nou non mezanmi. Se twòp atis se twòp. Eh moun yo nou kite moun yo tou di nou. Yo kite nou kite moun manipile nou. Eh. Fè sa, fè sa, pou nan fè tout sa yo di nou fè. E Dominiken k pwoblèm nan? E pa Dominiken k pwoblèm nan? Se pa Dominiken ki mete nou nan eta nou ye la? E Dominiken k pot zam ba nou? E Dominiken ki di nou detui, antre la, boule sa, kraze sa? E Dominiken? Panse byen nou mezanmi, gen anpil nan nou k al lekòl, move lavi lage nou nan sa nou ye a. Nou gen pitit mezanmi pansa fiti pitit nou nou gen fanmi tou se imen nou ye nou gen san mezanmi fè fè video a mache si ou tande sa ou tande sa ou mwen na chanje lide jodi an 16 oktob demen ap 17 mezanmi kèm bo dèyèm se pa sèl mwen non. Anpil ayisyen strès imigrasyon, strès lòt bagay nan mounda yo nan sendomeng epi lòt strès sa yap panse apre lè nou fin fè bagay nap di nap kisa nan ki dans nou pral mete moun nan sendomeng wi gen anpil timoun gen anpil mezanmi anpil ayisyen nan sendomeng nan ki kouri nou pral mete nou la wi nou vle fini avè nou nèt nèt hein. Sa vle di tout sa nou fin tiye an Ayiti yo la, ti grenn ki kouri ki kouri vin kache yo la nan Sendomeng sa vle di nou wè sa pa sifi fòk nou fini ak tout humm. Mezanmi menm mwen menm m ta renmen al nan peyi m tou mwen menm k ap pale a la m ta renmen al nan peyi m tou wi. M ta renmen pran pitit mwen desann al nan peyi m wi, al nan bèl plaj manje manje bon manje kreyòl wi ti pwason griye lanbi. Hein Dè fwa m konn rete m anvi goute manje manje lakay mwen se pa vye manje dominiken sa yo m ta manje non m pa fè manje menm jan a manje dominiken men epis yo yo pa gen menm savè avèk sa nou pwodui ayiti an manyòk ti bannann miske mezanmi bannann y ap vann isit la men longè bannann nan men gwosè bannann nan hein. Ti bannan sexy nou konn manje. Nou pa konn manje bannan big mama sa yo. Sa yo pa fre. Konbyen lè nou fin manje konbyen nap moulen bouch nou nou pa pran gou anyen. Nou anvi al lakay nou. Nou panse tout sa kap pase la a sendomeng lan la si peyi nou te bon epa ayiti nou ta prale. Gen anpil dominiken k bon moun wi majorite dominiken krèm moun wi. Of course gen ki rasis. Rasis la m pa wè sa kòm si sa son pwoblèm paske menm nou menm ayisyen nou rasis ak pwòp tèt nou en nap tiye pwòp san nou sè nou frè nou ki sot nan menm vant ansanm avèk nou fanmi nou moun pwòch nou ayisyen parèy nou en stop pliz stop ba nou yon chans mezanmi nou fè nou pa ka espire mezanmi manje nou pa ka manje anpè. Nou pa ka dòmi an pè. M konn kouche la m pa ka dòmi non. M ap panse. Humm. Pa gon kote nou ye mezanmi. Nou kay moun vrèman. Lespri nou pa an pè. Nou ta di a nou pral lakay nou. N a espire yon ti souf. Men lakay pi mal. Lakay pi mal lè ou al Pòtoprens ou di bandi nan moundò ou travèse nan pwovens ou al nan pwovens dyab nan moundò lougawou nan moundò sa vle di se nou menm pou ki kòm si nou menm pou ki chanje premye pa se nou k pou fè l chèche mete tèt ansanm mete lanmou nan kè ou pou sè ou pou frè ou pou moun pwòch ou pou moun k ap fè pwogrè. Rekonsilye antre nou menm. Se sa k meyè fason an. Epi chita, met yon chita, chita ansanm, di sa, men sa n ap fè, men sa n ap fè pou fiti peyi an. Ou gen pitit nan peyi an, ou gen fanmi nan peyi an. Mezanmi ide sa retire l nan tèt nou, se pa yon bon ide l ye mezanmi. Se pa yon bon ide. Nou di ase, nou bouke mezanmi, ase, ase. Sa n fè n ap peye. Sa n fè n ap peye. Antouka, m p ap pale plis. Gon ti vlog m ta pral lage. M di a te m fè ti videyo sa a. M lage avan. Pou tout jan peyi an cho a m pa t janm soti. M te chita lakay mwen. Yè m te resi soti m al lopital timoun. Kò a pa bon. Dat figi m imajine w m ap soufri yon kote. Gen lopital, plen lopital. Gras a Dye, nou pa mal ase. Menm ke nou pa al nan lopital leta, men nou ka peye yon klinik pou n al tcheke. Koz nou tèlman pè, nou rete ap soufri. M fè plis ke semenn ap soufri la, m pè soti. Yè m di konsa, a, nenpòt jan, evè jan, fò m soti, fò m met grenn nan mouda m, Bondye devan, fò m soti. Paske. M paka rete ap soufri konsa, m santi m anvi trepase. E nou k mete m nan tout bagay sa yo, nou menm Ayisyen, nou k met tèt nou nan tout bagay sa yo. Lontan, Sendomeng pa t konsa. Lontan, m pa t di, yo pa t konn nwi nou non. Yo vin leve nan mounda nou plis. Rezon, de jou an jou, ke nou ta chanje, n ap fè plis, n ap fè plis, epi n ap mete sou rezo sosyo. N ap fè, n ap pibliye, n ap fè pwomosyon. E, kounye a la m te fè ti vlog lan, m di a, kòm m te resi pran lari, m di a m fè ti vlog lan pou m pataje ansanm avèk nou, pou m te montre nou kòman lari an ye. e kèk bagay m tal fè sa doktè te dim tou ok m kwè m ka lage vlog sa jodi ki jou jodi mèkredi jedi m ka lage l vandredi si Dye vle ou byen m pa konnen ret branche sèlman timoun m renmen nou wi se ayisyen parèy mwen nou ye wi nou panse ke lè m ap gade yon videyo m wè sa k ap pase ayisyen la sa pa manje m nan kè lè m wè l m panse avèk yon fanmi m Humm m son manman tou. Moun kap soufri yo moun yo ap fè yo son fanm ki fè yo efin se ayisyen parèj mwen hein moun nan pata bezwen yon menm nasyon avèm non si yon bagay rivel pou sa fèm mal paske son imen nou gen dwa pa menm koulè men nou tout se imen nou ye se san nou genyen Bondye. Di yon mo non mezanmi. Di yon mo. Di yon mo papa. Antre nan tèt moun yo chanje yo. Nou konnen si nou met tèt ansanm la pou nou di nap chanje Haiti. Epi me pi bon chwa wi. Ayisyen nou menm ayisyen nap kontan wi. Nap wè jan ayisyen ap vole al nan peyi yo wi. Se nou ki koz dominiken ap betize avè nou konsa wi. Men mwen di mwen menm tout sa kap pase yo la, tout sa m wè kap pase sou entènèt la, yo fè m mal, yo manje m, kote m wè yap yap bay yon patnè yo yo yo vyole li, bay nan bouch li pi pa dèyè, wap imajine moun sa si l pat nan bagay sa deja, lè wap poupou jan bagay sa fè mal, epi w vin fon bagay konsa san San ou pat vle ou menm ou poko nan sa map gade moun kèm ap manjem humm kèm ap manjem li ka li te ka yon fanmim se nou menm ki mete ayisyen ap soufri konsa menm nou menm ki met tèt nou nan sa tout sa kap pase a dominiken pa gen poul wè anyen nan sa lòt nasyon nap di se ameriken se dis se dat pa gen anyen pou wè nan sa paske tout sa kap fèt se apa ayisyen E si yo te di men, men zam nan al tiye tèl moun, oubyen men al boule tèl bagay, nou di non, yo menm yo ta ale pou kont yo, paske yo konnen yo pap ka pare pwòp figi yo, en, nou menm nou kite ap manipile nou, fè sa, fè se, e, e, e, pa manipile nou, lè yo di nou fon bagay nou fè vre, epi. Men a lè bagay la komanse red nan mounda nan mounda yo yo mande pou pou detwi menm nou menm nan ankò yo te bay zam nan kòm si nou poko gen lespri je nou poko ka kale toujou yo tiye sa la apre yo fòme yon lòt kilè nap pran konsyans mwen m pa gen m pa gen men m pa gen poum rayi okenn dominiken m pa gen poum rayi yo e m tout sa kap pase m di se fòt ayisyen paske se nou menm ki koz sa. E nenpòt moun, nenpòt Ayisyen ki gon bagay nenpòt ka fason Ayisyen la, sa fè m mal nenpòt fason an. Sa fè m mal. Antouka cheri m yo, m lese ti videyo a la m ap mande pataje, pataje, pataje, pa bliye. Michel renmen nou anpil cheri m yo. N ap wè nan lòt ti videyo. Tchao.